Men sak gen la a tou. Non men paske nèg yo panse Barcelone. Yo vann Barcelone e Griezmann. Mwen yo gen. Nèg yo panse Barcelone. Nèg yo panse Barcelone ap fout ap bay yo koup anba. Yo panse Barcelone ta negosye ak jwè la. Pa ke.
Simeone di l. Simeone di nou konn nan sitiyasyon sa deja. Antoine Griezmann, Diego Costa. Men se de jwè k fini pa kite. Mwen menm m tap reflechi sou sa. Sak fè Atletico Madrid retisan pou l vann Julian Alvarez la, yo poko gen ranplasan vrèman. Lè y ap vann Antoine Griezmann a Barcelone, lajan Antoine Griezmann nan tou sèvi pou mennen Felix nan kay la. Sa vle di se yon ekip Barcelone, se yon ekip Atletico Madrid ki wè l te ka li prepare l aprè Griezmann. Men yo poko nan sitiyasyon sa pou Julian Alvarez. Gen zanmi ki di li wè moun pa pale de Guirassy, poukisa nou wè ke gwo klèb yo pa Pase zanmi an dim sa e mwen dakò avèk li. Li gen 29 ans, li pral gen 30 ane sa ap bal 30 ans. Petèt ke se 30 ans an. Ou byen epi chanpyona Dalmay la tou. Monchè, bon ti Astérix nan chanpyona Dalmay la. Pase vrèman li pa posib. Men, bon, menm ya moun nan, ou te ka kase don la don. Li pou Haaland pou Robert Lewandowski. Kareman, men mwen m panse ke son atakan. Men gen diferans ant 2 nèg sa yo. Non, a, pou sa se, gen 2 moun ken Haaland. Haaland te pi jèn epi Robert Lewandowski fè prèv li deja. Nou pa pale, men gen lòt atakan nou pesimis. Men vrèman poukisa m kwè ke se yon atakan ki konn jwe, m twouve se yon trè bon atakan, sa k fè moun pa mande pou li. Bon, li sot nan ti peyi foutbòl, li pa, e tou Dortmund se yon ekip k ap vann chè tou, m pa kwè pèp kache l nan men Dortmund tou non.
Wè, se Brighton k ap vann chè. Pou sa nou di a, mwen nou tou 2 mete m dakò, sa vle di fòk jwè a, e a yon moman done, si ekip la wè jwè a pa vle rete, fòk ou dakò ke relasyon pa ka la, M kwè Atlético Madrid ka ouvè pou vann jwè a. Sa vle di pou sa nap di a wi. Men se petèt e Barcelone yo pa vle vann li. M panse sa tou. Paske yo pa pral ranfòse yon konkiran pandan yo poko gen ranplasan vrèman. Ou ranfòse konkiran pandan ke ou paka ranplase l. Se sa.
Ou diminye pou ranfòse yon ekip. Paske sa ki. Li pouse w 2 gòl. Wi Atlético Madrid konnen nan yerachi a l twazyèm. Men kounya ou pèdi Julian Alvarez ou pa ranplase l. Ou di tèt ou, M deja m retire fòs mwen te gen pou m lan batay ekip sa yo. Pi gwo fòs mwen. Epi aprè mesye. Ou mwen elmi dirèk. Kounye a sa m pral bay la. M pral batay pou m fini katriyèm nan liga a. Pandan avèk Julian Alvarez m te ka di si m byen ranfòse, m ka pi lwen, m ka fè yon kou m genyen liga a. Kounye a m pral nan batay pou m fini katriyèm. Julian te nan moun ki te ede yo elimine Barcelone. Barcelone.
Kit nan koup, kit se nan lig chanpyon. Wè epi nou ka di l yon ane avan tou nan ka Real la. Se pa pawòl ki te gen apwopo de règ. Pa gen yk di w, an nan kesyon doub kontak la, pa gen yk di w nan seyans de tire obye yo pa tap mete Real Madrid deyò wi. Tout sa te ka rive. Donk se sa. Kounye a dezyèm pati kesyon an, e sijè a. E Atletico Madrid kanpe tèt rèd, Barcelone fòk li chache solisyon e dènye enfòmasyon vle di ke Barcelone genlè ta fon kanpe sou dosye sa a. Ki solisyon? Fòk Barcelone jwenn yon avansant. Wi yap panse a 2 jwè anndan ekip la kòm fo nèf, men kounye a, Ki avan san James Laurent? Bon, premye bagay ki genyen, pa bliye ke yo di ke laprès di ke Barcelone bay yon sòt de iltimatòm de 48 a 72 zè. Ak kiyès?
Avèk jwè la. Sa vle di avèk Alvarez. Si pa genyen, bon, rete 24 è de tan. Non men ki rapò Alvarez?
Non, si pa gon akò. Sa vle di ke si finalman bagay yo pa evolye. Presyon. Bon, si m te ka pran antèm de sa ki gen kòm enfòmasyon, gen 2 nèg sou tè la, men mwen kwè ke se pa 2 nèg ki kapab vini mennen gwo batay sa. Se Jòj Miki ta di, yo di ke Villareal, men Villareal ta di manke 70 milyon, m pa si ki Barcelone pa mete tout kòb sa pou yon atakè nan dimansyon sa. Epi tou lòt chwa li menm se yon chwa pa defo, se Aoze Perez.
Villareal toujou.
Villareal toujou. Aoze Perez se ant 10 a 15 milyon. Bon, ou te ka di kantèm de montan, li ta dwe trè fasil. Men se sa n ap pale la, ranplase Lewandowski, jan ke se Alvarez nou te wè a, mwen nan tout non k site yo, Ap, apre Alvarez, m panse se Lautaro Martinez. An tèm de dimansyon, an tèm de karakteristik jwè foutbòl m panse kapab fit nan ekip sa. Kounye a, lè n gade, premye fwa n tande de pale de jwè la ansanm avèk e Barcelone nan, m pa twouve gen anpil avanse. M pa konn si nou wè sa, pa gen anpil avanse ant sa. Bon, kounye a la, si se pa, si se pa Lautaro Martinez, se pa de nèg m sot di la yo, e li konplike. Li konplike paske pa gen pil atakan de kalite sou mache a ki aksesib. Sa vle di ke ou kapab pran. Bon, men si nou pale de Guirassy, èske se yon pwofil ki ka fit nan Barcelone? Mwen m gen dout an chanpyona Dalmay la tou. Èske se yon jwè jodi a la, mete l nan Barcelone a 30 an ki kapab vini pale? Paske envestisman Barcelone nan, li fè l 1 an tèm de kalite jwè a tou, men fè l laj la tou. A lon tèm tou menn fò w konnen.
A lon tèm tou. Paske Alvay se yon nèg la ki nèg 2000, sa vle di se yon jwè 2000. Sa di kapab pou 4 5 an alèz. E mwen m panse se a Lautaro Martinez. Mwen pa konn si sa yo kapab fè yon forcing. Si Inter de Milan ap jwenn yon ranplasan paske yo pale de Exposito anpil kap monte an fòs, mwen kwè ke si se pa yon ajanten, se yon lòt ajanten pou l ta ye. An tèm de kalite, an tèm de dimansyon, sa gen la. Paske pale de Haaland, enposib. Pale de Harry Kane, enposib. Bon, ankò mwens Mbappé. M panse nan atakan ki gen la sou sikwi yo. Si Barcelone bezwen yon jwè ki kapab fè l pretann al genyen Lig dè Chanpyon an, sa k aje depi 12 an, mwen kwè ke se Lautaro Martinez li ye si se pa lòt Ajanten. Gen non Victor Gyökeres ki site tou, Bertinie? Non m pa nan Gyökeres la. Nan sa n ap chache an?
Ki solisyon? Non mwen, mwen vle, m pa bezwen ale sou menm ang avèk James paske gen de bagay li di men gen kote m rejwenn li. Okontrè Lautaro plis sanble flik toujou ke Alvarez paske li pi premye pwent toujou. Mwen konn sou konprann non li pi nèf toujou. Li gon pi bon je tèt ke Julian Alvarez e sa Julian Alvarez la se bay pressing nan li genyenl. Ou konprann sa m di w la? Paske se pa sèlman al pran atakan tou non men yon atakan ki kapab kenbe pwojè an vi. Si se pou atakan gen atakan men kounya moun ki konn presyon deja, moun ki konn gè deja.

Anplis, e pa manti. Epi wal mande Barcelone kout 90 milyon kout. Ou konprann plis salè vle di la Barcelone an difikilte. Mwen m panse ke veritab moun nan se te Julian Alvarez. Kounya yo pral chache lakay yo jodi a kote nap pale la. Yo pale de ti ejipsyen yo genyen. Ap M pa swe, non, ap, m pa swe ki sa, men yo gen ti bisiwou yo, bisiwou tou, On ti, on ki ti trè jèn, bon, men men se, nou poko, se son e jan poko pa gen tan. kalite e batay sa. Wè, wè. E, m panse, m panse, m panse se sa. M panse se sa. Ou pa ka annik antre al pran yon atakan jis pou mete sou ban pandan ke nan lig sa w nesesite, se Wè, sa w nesesite wè. a. Ou konprann sa m di w la? Kounya, yo pral chache lakay yo a si yo pa jwenn Julian Alvarez pou sezon sa a. Ou byen nou eseye gade ki bò pa gen ti bagay an Itali, yon dezyèm echèl pandan ke yo te kapab. Atansyon, ka gen yon ekip la, nou wè kalite atakan an, li poko eklate, nou pa wè l? M pa wè, m pa wè. Yo te pale de Luis Suarez la, bon blofè yo bay Luis Suarez la. Non, non, epi tou gwo lajan ki yo mande, 80 milyon, m pa si ki Barcelone pral fè. Luis Javier Suarez.
Luis Javier Suarez. Kap jwe nan ekip Sporting lan.

Ou m pran sa pou pase bò bouch ou. Toujou an atandan ou retounen sou eske ou Men sa m vle di Men sa m vle di Abdelkarim se non yon jèn ejipsyen Gordon, Adeyemi, Yamal, Raphinha pote kontribisyon gòl sa vle di Gordon, Adeyemi, Raphinha, Yamal m pran 2 elye yo la E, bon, all mo. Plis fèmin. Plis fèmin.
E pi gen de moman. Boudimir ki son rezèvis ki konn chanpyona a. Foutbòl nan do li kapab bay 14, 15 gòl. M ap pale pou se. Paske m kwè se pa pou liga a m ap pale. Barcelone pa nesesite sa a. Mwen panse ke Gordon e bout e e Adeyemi, Yamal, Raphinha kapab pote gòl yo, mitan teren Olmo epi Fermin. Nou chache yon rezèvis tou gon moman ou di min kòm atakan bon 14, 15 gòl epi nou retounen Men kounye a m pa konn sa n panse èske èske pwopozisyon m fè m dakò m dakò men kounye a èske se pa nan kad sa tou yo panse Olympique te ka awoze Pires? Ah, se son espagnol. Là. Et je pense que est-ce là, est-ce pas moins moins âgé que Bon, Mwen se l over 30.
Mais peut-être peut-être que c'est dans c'est dans idée ça tout. Li pa neuf. Men ka Oyazabal.
Sa gen l bon pou Oh bon, ok, bon, Oyazabal. Oyazabal. Oyazabal. Ki Oui. konn pi jwè sa yo. Oui. Ouais. On bon Ouais. doubli ou bien vin nan ekip la parce que ça gagne. Voilà. Men Ouais. fòk fòk Barcelone Oyazabal. kòmanse reflechi tèt li tou, Très si l bien. pa jwenn 9 li bezwen yo, Oh. ki jan avèk moun li gen la yo, Ou byen yon pwofil ki rapwoche ekip li a. Si gon moun jodi a la, an di ki pa lan gwo nèf ou byen moun nan plis bezwen kou Bilbao, Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Mikel Oyarzabal. Non, ou ap mete Oyarzabal nan ekip kote li konn pil jwè yo, nan sistèm li konnen byen, ke Barcelone la gen pou al nan batay la pou Oyarzabal. Son egzanp, atakè ekip chanpyon di mond lan.
Non, ki sòti an konfyans, ki sòti ak gòl nan mondyal la.